Li di konsa, Madam sa ki vin la, li voye kòb ale, epi l pa vle peye l. M fè, O! M di, men ki sa m pran la? Li di, talè w pral konnen. M di, mezanmi! M di, konnen sa ta di avèk dosye sa a, madam? M di, mwen menm, m di, mezanmi, gade m pran l on kout pa konprann. Mesye Paskal di, talè w pral konnen. Li di, mesye Paskal pa menm gen tan pou m pale.

Pa gen moun ditou yo tout sou mwen tout ak zam nan men mesye pascal gen zam di la nal pwan zam li gon bagay pou yon kounya m preske met ajenou andeyo map kriye kounya m pa vle pou yo tiyem paske kote m ye a moun kap pase deyò yo pa konn anyen m avew pou kòb kounya m di bon se bon se map fè avèw kòb la m sone marim apèl la pa pase kounya moun ki vin nan tèt mwen se direktè morvan ikato. M rele l. M tèlman sou chòk. M di, Alo! M di, m di, m tèlman ap pale sou chòk. M di, m di, m di, DG, m pa pou la. M di, DG, m kote la, m bloke, y ap tiye m, DG ap tiye m. M di, sa k gen mizit sa? M di, woy! M di, m pa ka pale, m di, m Dèlma 33. M di konsa, pi wo sa byen an fè, se l ki sou solisyon. Kounye a m pale, m di, DG, vini, vini rapid, m ap mouri! Sa rete. Kounye a e lè sa misye t ap vin sou m ak zam nan, l tande m di sa, l eskize l fè bak, l al kanpe yon kote paske l wè m gentan rele vre paske m nan sitiyasyon. Kounye a yo mete m kanpe yon kote epi zam yo lan men yo fèmen espas la, espas la fèmen m nan lakou a vè. Apre yon bon ti tan, direktè Morvan Mita te parèt. M tande yon bri deyò a. Paske yo pa vle l antre, m tande vwa l ki di konsa li gen yon anplwaye lan bank lan difikilte k rele l, yo di li pa la. Li di e la l ye, te ban m enfòmasyon. Kounye a jis nan apre yo vin fè l antre. Lè l antre an, yo bagay li, yo fwape l. L antre sou chòk, menm bouskile yo bouskile direktè Morvan Mita te. Paske nou tout sou presyon, mesye a parèt ak tout zam sou li. Mèt Moncoucha. Zam li te tou lan men l. Li fè sa epi DG a antre. Menm yo te di DG a pa gen moun esans la. Kounye a lè nou antre epi nou kòmanse. Wi. E DG e Morvan Mika te antre. Yo fin antre. Kounye a la, nou poko esplike paske mesye a youn tèt li cho l ap plede pale. Kounye a DG a, Morvan Mika te kanpe. Epi li te avèk yon lòt temwen ankò ki se yon lòt kòlèg nou yo anndan. Epi nan aprè, kòm yo te gentan rele bakòp, vin gen 4 polis, yo poko pale non, vin gen 4 polis ki vin vini nan yon ti espas ki te nan dèyè DG an. Men yo tout kagoule, m ka wè yo pa ne yo ak bouch yo. Kounye a, epi lè yo vini, sa yo fè? Yo, m wè yo gentan rele sou kote yo, Madam, vini, vin kanpe la, vin ki sa k pase a? Kounye a m kanpe, m kòmanse ap esplike fè a, m esplike fè a, m esplike fè a, epi yo rele lòt kesyè lan tou, m fin esplike fè a, yo ban m minòt. Lè yo ban m minòt lan, yo mete m kanpe. Kesyè an fin pale. Li menm li vire, l al devan. Kounye a la, sa k vin genyen, vin gen yon antant, kòmsi yon, e te gen yon bagay ki ekri ant direktè Morvan Micatin e mesye Pascal, ki te vini avèk tout avoka l, kòmsi kòb la ap remèt. Bon papye yo te ekri ke yo pran kat mwen, kòb la ap remèt pa tranch, pa tranch, jiskaske kòb la fin bay. Se sa ki te gen paske nou tout te sou chòk. Yo di, yo di konsa chèk la pa chanje, yo pa di pa gen pwovizyon. M di enben ok, nou pran nòt de sa, n ap jwenn tout kòb nou on sèl kou. Èske yo remèt nou chèk la? Ou di èske yo remèt nou chèk la? Non, yo poko janm, yo pa ba nou chèk la. Yo poko janm ba nou chèk la jiskaprezan.

Non, m okouran lè m wifi a. Men lè yo rele m nan, m pa ko kouran de anyen.

M se direktè antrepriz depi 25 an, m se Coron Institute, pou ou ki tcheke m pa gen kòb. E labank pa fè l konsa, labank pa ka di yon moun tèl moun pa gen kòb, labank pap di sa. Epi m di, oh se malere, epi nou yo menm, mare m yo pa la mare m, yo gentan gen kòb la prè m yo remèt de kou. Pwiske Conag remèt kòb la de kou, kòb la gentan nan biwo a. Epi mwen menm m ap mennen madanm mwen lopital, wè m t antre a madanm mwen Ayiti, li pran ti malèz, epi m jis pase, epi lè m gade yo te maske, Yo te tann yn jan nan jij. Yo fon manda, yo met yon pil bagay nan manda, yap veye, yo mete komisè Michel Claude Michel, Christophe Michel. Epi lè yo gentan pap yo pranm yo kouri nan komisarya Delma 33 avèm, san ezite yo pwente avèm isi a, m rive devan komisè a. Lèm rive devan komisè mesye komisè ap men komisè a di men sa pa gen anyen ladann mesye sa inosan poukisa men lap bay sa pa bezwen tout sa m di majistra men kòb la moun yo gentan al pran kòb la pou yo bay moun yo way mwen pa nan tren de konfli detere a pèsòn menm son pwofesè avik karyè 25 an m di majistra di men son ti kòb kon li di mesye sa pa dwe menm vin la non m di majistra moun yo vin ak kòb la li di a nan grèf la a remèt kòb la mèt Frank lan te la. Epi yo remèt kòb la. Epi m chita byen alèz. Majistra Michel la di m, Ou pa lakay ou Mesye Morvan? Epi m chita. Se pandan m chita, pwoblèm nan, m gen yon Morvan nan non m. E m gen temwen m la menm talè. Yo, apre tout bagay fin fèt, yo rele yon moun ki rele, yo di konsa, Kenbe, Fon Nòdab depo pou nèg sa a. Li gen Morvan nan non l.

Bon premye vèsman w di chèk la pa Pou di chèk la wi pa chanje Ba li padone di chèk la pa chanje Men yo pran tout kòb la pou yo ban w sèl kou Piske w di yo moun nan te bwe kòl sesi sa M vle ede M fè tout vi m ap ede Se pou sa m la jodi a Viktim Paske m gen non Morvan Si m pat gen non Morvan bagay sa majistra onorab majistra w pa tap menm konnen l Viktim paske m gen Morvan nan non m.

la parce que Mèt Fanfan, mwen menm, Mèt Theophin, Mèt Caleb ki te vini an sipò kwake li pa t ap plede, nou te estime ke gen yon abi ki fèt. Mwen menm antank avoka e lòt kòlèg yo, nou pa janm patizan de abi, kèlkeswa moun nan, kèlkeswa apatenans moun nan. Mesye Morvan se yon direktè lekòl. anglè. Mwen menm tou, mwen te genyen yon lekòl anglè sa fè 20 tan. Lè m aprann sa, mwen di ke, mwen di ke se yon abi, mwen pa gen dwa kite sa fèt. E nou fè tout sa n kapab.